Real Madrid, byen ke e coach ayisyen an nou kenbe l pou pou la fen. Real Madrid. Bon, e, pi enpòtan an se viktwa a, Real Madrid fè viktwa a, m bat bravo pou pou ekip lan ki fè viktwa lan paske lanse yon sezon pa yon viktwa li toujou pi enpòtan ke tout lòt detay. Se aprè sa ou pral gade ki kote ou te bon, ki kote ou pat bon, kòman pou amelyore ou kòm ekip. Pa egzanp, 15 premyè minit Real Madrid yo te bon, te menm trè bon e yo pral louvri skò nan match sa avèk Bellingham aprè yon trè bon koufran de Arda Guler ou ankò Bellingham de la tèt e pa la swit ekip espanyòl de Barcelone nan pral pran inisyativ yo pral deranje ekip Real Madrid la e nan deranje ekip Real Madrid la aprè yon bèl aksyon kolektiv a lè de jwe yo pral egalize kont Real. Premye peryòd lan fini 1 a 1 avèk yon bon ekip Espanyòl de Barcelone avèk yon ekip Real Madrid ki te bese nan entansite, nan volim anndan premyè peryòd sa aprè 15 premyè minit match foutbòl lan ke Real Madrid te trè bon. Dezyèm peryòd lan se te yon ekip Espanyòl de Barcelone ki te plizoumwen atantis Inisyativ ke yo tap pran anndan premyè peryòd lan, yo pat pran inisyativ anndan premyè anndan dezyèm peryòd lan konsa, se pa pou san rezon nan pwè ke tout lin statistik ke yo te gen an an premyè ki te elve an dezyèm lin statistik sa yo bese malgre ta pral gen pa mal de chanjman pou ekip Espanyòl de Barcelone nan don Peremi a ki vin rantre pou yo ki pou pote alan ofansif pou yo Men, se t on ekip ki te dezòganize, ki te dezòdone kareman. Real Madrid te kanmenm jwenn plizyè sitiyasyon anndan match sa a avèk Kylian Mbappé a plizyè repriz. Gen yon kout tèt de Bellingham ki frape, ki gòlkipe a repouse, ki frape sou ba transvèsal la. Malerezman, tèt Mbappé an li menm li pa fè mouch. Ekip Espanyòl de Barcelone nan te rekile twòp. Pat gen inisyativ e Mourinho pral fè pa mal de chanjman e nan pa mal de chanjman sa yo pral genyen Djoumondi ki pral rantre, pral genyen Arnold ki pral rantre nan match foutbòl sa, pral gen Carlos Espi e lè Carlos Espi pral rantre nan match foutbòl sa se te kanmèm yon ekip Real Madrid ki te genyen Mbappé ki tounen kòm 9 edmi ki t ap tounen otou de Ispi. E patikilarite ki genyen nan ka Jose Mourinho kòm antrenè, tout kote Jose Mourinho pase kòm antrenè, li toujou gen modèl jwè tankou Ispi. Jwè ki jwè de sifas ki ki pwisan, ki gen bon jeu de tèt, ki gen yon bòn prezans nan sifas lan. Nou te wè sa avèk Pavlidis, nou wè sa avèk Eto'o, nou wè sa avèk Diego Milito, nou wè sa avèk Didier Drogba. M pa fè konparezon non, m pale de pwofil, sa vle di jwè ki se de jwè de sifas se ki bèl wotè e espi sot fè yon trè bòn sezon avèk ekip Levante a dezyèm pati sezon an misye enski yon dizèn gòl ki fè ke Real Madrid li menm li li li li achte misye e se pral yon jwè ki pral trè enpòtan pou ekip Real Madrid la sou sezon an paske se sa yo rele yon pwent lan ki se yon jwè de sifas ki gen yon trè bon jeu de tèt e espi pral arive fè gòl viktwa lan yon gòl an opòtinis gòlkipè a. E manke odas, li manke agresif, li manke enpozan. E Espi pase, li pran balon, li fè kwochè a, li mete balon an nan kan avèk pye dwat li. 2 a 1 pou Real. Se pa t yon gwo ekip Real Madrid si le plan teknik, men ann pa bay tèt nou manti tou, yon premye match ou pa kapab vle pou ekip la te gen tout otomatism li, sitou si w pran Denzel Denfries, ou pran Bernado Silva, ou pran Konate, jwè sa yo ki pat la nan sezon pase ki vin la sezon 2026, 2027 lan, ki te titulè pou ekip Real Madrid lan. Donk otomatism yo ap pran yon ti kras tan. E coaching peyan pou Jose Mourinho. Men la, sa ki genyen nan match lan, lè jwè k sòti an, sa vle di lè misye retire Arda Güler lan, e se sa ki entèlijan an wi. Pa egzanp, lè misye sòti Arda Güler lan, e Vinicius ki pou sòti. Paske Vinicius pat bon. Misye di tèt li ey m pa pral fè erè. Sa se eksperyans wi, matirite wi. Mwen abitye fè yon seri de bagay m konprann. Laprès, m pa pral vin fè laprès bonè bonè bonè bonè bonè vin ap vin pale.

Se te le jwè an premyè peryòd pou ekip Real Madrid la bay plizyè pas kle, te trè bon, li pa sè pou Bellingham. Donk Real Madrid bat 2 a 1 e pi enpòtan an se viktwa lan avèk coaching peyan sa a de José Mourinho. Menm lè mwen pè pou m pa nan yon kopi kole de sa k t ap fèt sezon pase a sezon sa paske tiye m rache m Bernardo Silva k ap jwe konsa nan ekip Real Madrid lan Kote ke Bernado touche balon an twòp. Paske lè ou se santinèl devan defans, sa vle di ou se moun k ap bay jwèt lan ritm. Toni Kroos pa konn touche balon tout konsa. Pirlo pa touche balon an tout konsa. E lè yo touche balon an, se de pas an pwofondè. Bernado se pas lateral pas an retrè epi li fè twòp touch avèk balon an paske Bernado se yon milye de tèren eksantre vwa elye lè l te nan prime li. Donk itilize l an doub pivo nan yon 4 2 3 1 wi ou gen baz teknik lan avèk Bernado ki kapab konsève balon an men Bernado se pa modèl jwè ki ap lache balon an ki ap bay jwèt lan ritm, k ap bay jwèt lan tempo, k ap pèmèt ekip lan kòm yon vrè meneur de jeu e pèmèt ekip la ale. Bernardo se jwè sa ki renmen touche balon, renmen touche balon, renmen touche balon an. M pè pou pa gon kopi pas sou sezon sa, men ou kapab wè bonè Bernardo vin poze pwoblèm anndan ekip Real Madrid lan nan fòmil ke Ancelotti. José Mourinho ap itilize a. Men pi enpòtan an se viktwa lan, Real Madrid bat 2 a 1 ekip Espayòl de Barcelone lan e fè premye 3 pwen l e sa ki enteresan an se yon premye 3 pwen an deplasman. Wi bon, m te di sa, m pa pral jije okenn ekip sou premye match ou, men gen gen kèk ti bagay ou ka gade, ou ka gade kèk ti bagay e Real se Real, lè e lè moun al gade Real ou al gade Barcelone ou pa al gade menm bagay avèk tout moun. Ekip sa eske l ap diferan de 3 dènyè Real Madrid yo? Mbappe, map tann li. Lè m di zòrèy nèg Real Madrid yo, map pale de pa Ancelotti a. Lè Ancelotti prale a, e pa. Pa de nèg yo. Wè, epi sa. Eske lap diferan? Li pral rete pou nou wè. Premye konsta m, li bonè. Men, eske Real pat dwe fè 150 milyon dola avèk Vinicius? Bon chozi l bonè ou paka poze kesyon. Non mwen ben ou non mwen do eske l pat dwe fè 150 milyon an Ann tann 10 match. avèk Vinicius Ann tann 10 15 match. pou
epi mwen menm mwen mwen gen feeling jwè football Kimberly m gen feeling jwè Kiyès ki di w ou pa gen feeling jwè non e pale map pale avè w m gen feeling jwè football. E Joe Monday a m pa konnen l. M te di w sa deja. Li te nan mondyal la, men li pa t di m anyen. Dayè m pa t menm konnen l. Se pa yon jwè m konnen. Paske m pa gad Leipzig. M pa pral bay okenn moun manti. Men yon jwè 140 milyon ki pa rele Mbappé, li pa rele Vinicius kanmenm paske Arsenal te bay 150 milyon pou li. Li pa rele moun nou konnen m konnen la yo ki alamòd yo. Fom Fom we ki moun sa. E ou wè premye fwa m wè Zidane nan koup d'Europe 96 se pase Zidane se an fransè tanpri m pa gad chanpyona fransè lè m wè Zidane an 96 nan koup d'Europe 96 Zidane jwe yon ti koup d'Europe

Ou konn poukisa? E Zidane jwe yon ti koup dEròp. Touche de bal li. Touche de bal li diferan de tout jwè Lafrans yo ki te sou teren, ki t ap jwe konpetisyon ansanm avè l. Men de nèg w ap pale la se yon jeni wi menn. Non.
Pa bliye, se pa yon jwè lemond te konnen vre. Wi men jeni an li menm se pa, e pou kesyon de lemond konnen l ou pa non. Men monchè, e Limena ta pran?

Pou kounye a m sa map di w yo fè chwa selon nesesite yo. E Zidane ki bat yo wi, demoli yo wi. Zidane pa fè gòl, men sa l tap fè sou teren an te fèt pou te fè rekritè Milan yo di a. Men, ban m di w, ban m di w, sou sa w ap di an, e si w ap fè jijman an fonksyon de mache an l ap byeze. Non, m pap fè l an fonksyon de maj. Non, tande! Menm lè, tande, tande, tande, menm si jodi a se vre, lè w tande yon Yash yon jwè 75 milyon, 60, e premye gwo 75 nou tande se Zidane nan Real. E pou ki fè l al nan gwo kòb sa yo? Men lè w tande Yash yon jwè pou kòb sa yo, 140, 150 milyon, Gen de kesyon pou poze. Pa egzanp, m panse bagay sa kokobe Coutinho. Coutinho se 140 Men milyon. Coutinho te gentan plizoumwen gen gwo nivo a. Wi, men kounye a la. Bon, an pa di plizoumwen, li te gentan gen gwo nivo a. 140 milyon.
Ou al di bon wi misye. 160. 160 li te?
Epi misye rive lan Barcelone se pi gwo flop Barcelone de tou lè tan. Parapò a pri a. Pri kalite.
Wi pri kalite an li te konplike. Non son bagay konplike.
Konnya mwen menm jwè sa mpa konnen l. Jiska prezan mpa konnen l e se premye fwa m wè yon match li epi m vin pou li. 1 li sou ban. Sa vle di donk fizik li grandè poko bon antrenè a deside l poko mete l. Pa egzanp mpa kwè Cucurella pral pran ban pou Carreras. Non Cucurella. Mpa kwè sa. Se titilè.
A mwen ke Mourinho se tout bon vre l fini. Non Cucurella. Non e sa m di w si Mourinho ta mete Cucurella sou ban. poul mete Carreras jwe se tout bon vre Mourinho fini nan football li pa wè anyen ditou e Kimberly di mwen pa gen okenn touch non ki di mwen Tande Okenn touch Tande tande Kòm nan jwè la jwè sa
lèm fè lèm wè Yamal premye fwa
Men. Mwen wè, mwen wè touch la. Men sak fè m pa dakò. Bay sa non frè. Men sak fè m pa dakò avè w. Hein.
Map tande w. E
m pa menm rantre nan lojik ke si klèb lan bay 50 milyon euro e paske jwè a gen talan. Mwen di nou sa, e tout klèb ki envesti nan yon jwè paske l wè yon bagay, li pa, li pa, li pa jis envesti konsa. Jan nou menm nou fè dè envestisman bidon. nan bagay ke nou konnen k pap itil peyi an anyen men nou konnen lap itil pòch nou ak pòch nou. Lè klèb yo fè envestisman, yo genyen dè skout, yo genyen dè moun menm ki la ki pou ap bay prezidan an, ap bay bòd lan e tout sak genyen an tèm de presizyon sou jwè lan yo pran l. Mwen menm mwen wè Jomande. Mwen mwen gadel paske menm gade chanpyona yo Roody se pa gadel pa gade yo paske sam genyen an sam gen lakay mwen an e li menm Roody genyen la tou ki kapab ki pèmèt ke nou gen nenpòt 10 a 12 mil chèn pou nou gade a 5 chanpyona majè yo Roody genyenl tou mwen menm kiryozitem mennenm al gade e chanpyona alman an pa sèlman Bayern ki ap jwe foutbòl sa vle di m gade jwè mwen mwen wè jwè la si se nan koup di mond lan Misye pa, misye pa, misye se, misye pa jwe yon gwo koup du mond, Diomande. Men jwè ke m te gade nan Leipzig lan, ki kapab jwe a dwat, ki kapab jwe a goch. Ki match ou gade nan Leipzig? E, Leipzig sezon sa a? Non m gade nenpòt, m gade nenpòt 5, 6, 7 match Leipzig. Sa vle di, pa 10 men m gade yon 6, 7 match Leipzig alèz nan, nan, nan, nan sezon an. Match Leipzig ap jwe kont Bayern, match Leipzig ap jwe kont Stuttgart, match e, e, e, e, e koup Dalmay, match Leipzig ap jwe kont Dòtmond m gade yo m gade yo mentnan sa pou n konprann chak touch jwè pa menm men sa pa vle di ke jwè sa li pa ka yon gran jwè pa egzanp Lampard ak Gerrard pou konn gen bèl touch ou pa gran jwè klè Lampard ak Gerrard a oken moman de la dire pa genyen touch

Gen de touch se de touch krak tankou Messi, tankou Ronaldinho lè l t ap jwe foutbòl, tankou Neymar, tankou Pelé, tankou tankou Diego, tankou Cruyff, tankou Becken, tankou Zico, se se sa yo. Ebyen jwè sa yo menm se sa k fè nou di ke se jwè sa yo k pi konn jwe foutbòl. Men kounyela a, 1, pyès moun pa kapab fè konklizyon ativ sou sou Diomande sou match sa a, 2, Diomande pa fè yon move rantre, Sa vle di rantre Joe Monday an tou l peze sou defans ekip advès lan. Li pa peze an tèm de jeni. Sa vle di pa t gon pa t gen jeni la a nan sa k t ap fèt la la. Non, lè w di m peze sou defans advès la, ki sa l fè? L kouri a moun, l ap santre. Misye, misye. On sèl pas wi l fè nan tout sa w di la yo. Misye bay pas danjre, sa vle di. On sèl pas. Misye bay pas danjre. On sèl. Nan, nan, nan, nan match la. On sèl. Sa vle di gon pas misye bay. Avan m di w on sèl.
Vinicius, sa vle di misye bay pas danjre. Sa vle di jwè foutbòl sa a. fòk tout moun tann li. Kounye la, èske se touch Zidane, èske se touch Ronaldinho, èske se touch Lamine li genyen? Non. Kounye la, m pa oblije gen touch Lamine, m pa oblije gen touch Zidane pou m fè yon gwo karyè. Kounye a, èske pwa 140 milyon ewo an kapab vin peze sou li pou fè l pa devlope pwotansyèl li? Non, di Livio fè yon gwo karyè.
Gwo karyè pa gen rapò a sa w di a. Ou pa oblije yon gran jwè non pou fè yon gwo karyè. Non, non, non, gade pa konprann sa m di w la non. Mwen di w touche bal yon jwè foutbòl. pa di ke jwè sa pap fè yon gran karyè ou byen fè yon gran karyè ou menm se wè si Jomond de vini ou konn poukisa mwen mwen mande w lan nan kalite pri tande non e men sa map di w wi nan kalite pri e sa map di w wi si Jomond de vini pou 25 milyon euro ou pap di sa li mèt te pou 50 milyon m pap m pap m pap sa pap enterese m pou m gade l men konn a si Real Madrid pran yon jwè pou 140 milyon euro jwè ki pi chè nan tout istwa Real Madrid lè Real Madrid achte Cristiano Ronaldo ki jwè ki pi chè nan tout istwa l Ou pa ka di anyen. Men reyalite a chanje ou di. Non mwen di ou pa ka non kounye a m ap pale ou m te nan reyalite lè sa a. Lè l pran Zidane nan ou pa ka di anyen. Ou pa ka di anyen paske ou konn kalite jwè sa yo. Kounye a mwen m ap pale yon jwè w ap pale m ki sou sikui a m pa konnen. E l pa t ap jwe ann Afrik. Se ann Ewòp li t ap jwe. Se de sa m ap pale ou wi mwen. Menm Djomandi pa di ou pa gad match li nan Leipzig tou non zanmi. E pa a. Li pa di ou pa gad match nan Leipzig. Ou menm ou pa janm gade l, epi ou gade l apati de se moman ke ou anvi fè yon konklizyon sou li. M pa fè konklizyon non.
M pa m pa fè konklizyon, m pa fè prediksyon non, atansyon. M pa fè konklizyon, m pa fè prediksyon. Mwen di ou. 140 milyon ewo a, touche de bal misye. Li pa la min, li pa Messi. Se sa w di. Men kounye la, misye pa oblije gen touch Lamine, li pa oblije gen touch Messi pou l fè pou l fè yon gwo karyè pou 140 milyon ewo Real Madrid pran l lan. De ce fait, mwen oblije tann jwè w lan, mwen oblije tann li pou l adapte l nan club lan, paske pa bliye la adaptasyon an li peyizaj la Adaptasyon an li se yon kilti ki diferant. N ap pale de yon Ivwòryen ki t ap jwe ann Almay. Sa di l al nan yon lòt kilti, nan yon lòt metòd, nan enstitisyon ki gen plis presyon sou do l la. M oblije tann li. M oblije tann li. Wi, efektivman, ou nan touch e kalite. Ou non, ou nan touch e lajan. E pa touch e kalite. Touch e lajan. Kounye la, e.
Jwè a te gen, tande. Jwè a pa oblije gen touch majik epi l fè yon bèl kari.
Atansyon m pa di jwè jwe mal. Jwè a te gen nan moute l ap jwe mal. Men m wè jwè a konn jwe. Mwen wè nèg sa a. Sou 5 ans sou 6 ans li moun pap ka kenbel. Eske w sonje. Tande sa map pale w la, m pa wè sa. Eske w sonje ou te. Menm si se premye match Tande. M pa wè sa. Eske w sonje. Konnen eske se yon timidite?
Map tann pi devan. Map tann pi devan m pa konn si se yon timidite sa. Sa gen dwa rive ke tranzisyon an difisil pou jwè a. Eske w konnen ou te gen anpil dout sou Fabian Ruiz lè ou te fèk ap wè Fabian Ruiz?
Fabian Ruiz sou sikwi a lontan mèt la. Non, la di lè lap jwe, lè misye ap jwe nan lespay ou te gen anpil dout teknik sou misye. Non, Fabyanous te toujou yon move teknik wi. Fabyanous se yon ti jwè, men li te toujou gen teknik wi. Okontrè, se yon bèl ti pye goch. Nan koup dEròp 2024 lan, nan premye match Lespay kont Kowasi, ou fè kòlè sou misye. M pral di w yon bagay, Fabyanous te konn jwe lan Paris Saint Germain, e sou ban wi ti Loulou te konn mete l. Enben sa apre koup dEròp la wi, li vin yon jwè enkontounab lan Paris. Tande non, mwen di w, ou te gen anpil dout sou li. Dout pa vle di. Fabian Ruiz t ap jwe nan Milan oubyen li t ap jwe nan Itali? Enben non. Enben sa m di w. Se te yon bèl ti pye goch. Men w pa wè anyen de yon gran jwè. E la prèv la l nan Pari, lè ti Loulou nan Pari, misye jwe sou ban. E pa Loulou k fè misye pran dimansyon. Kounye la, èske. Non, tann, tann.
Se pa Loulou k fè Fabian Ruiz pran dimansyon. Pase Loulou se sou ban li te konn mete l. Se antrenè. Tout dimansyon misye se nan. Se antrenè e se nèg la Antrenè Lespay la k mete misye titilè nan koup dEròp la, misye jwe yon gwo koup dEròp. Konnya lè misye tounen lan Pari, misye enpoze l. Tande. Men e pa lan Pari l enpoze la ti loulou non papa. Mwen fè anpil pridan pou nèg pa vin di m vann jwè m. M pa vann pyès moun Diomande a mwen. Ou menm e travay ou, m pat vann li map M pa vann pyès moun Diomande. Map achte. M pa vann pyès moun Diomande a. Pa kont mwen di ke m pa ka fè pyès konklizyon ativ sou yon jwè ki gen 19 an. M pa ka fè l. M pa ka fè l sou yon jwè ki gen 21 an, sou yon jwè ki gen 22 zan tou. fòk jwè lan gen yon bon nonb dane sou sikui an apati de se moman kounye a si jwè lan ap dire pa egzanp Kamavinga misye ap dire nan medyokrite a pa egzanp jodi a lal monte la li gentan fè yon vye kontwòl li gentan e menm bagay lap fè sa vle di Kamavinga ap dire sa vle di ou gen de twa sezon la Kamavinga ap fè menm bagay la e sou sikui an lontan. Laj wè sa mete Tande yon bagay, tande yon bagay, Camavinga se yon kad li te ye nan Lafrans. Dayè li te nan ekip 2022 a, li te jwe prèske tout match yo. Yo pa seleksyone l pou koup di mond 2026 la. Li pa nan koup di mond 2026 la.
Lè yon nèg se kad li ye nan yon ekip, ou wè yo pa pran l, yo di jwè sa pa bon. Sa vle di antrenè a se jwè l. Li pa vini avè l, li pa malad.
Li pran lòt la sou li, lòt rasta a, ki t ap plede ranplase Rabio a, avèk lè ti nèg la te malad la, e li ki te jwe ranplase Tchouameni. Men sa di, donk Kamavinga, si w konsidere 2 dènye sezon l nan foutbòl la, li pa t dwe nan Real Madrid ankò. E pa w konnen li pa pwogrese non. Li pa t dwe nan Real Madrid ankò. Li te dwe ale pou l al jwe nan yon lòt ekip, paske li pa gen nivo Real Madrid. Konnen w kenbe l, Si w kenbe l, si w konn poukisa w kenbe l. E menm bagay m t ap di w lan bagay Bernardo. Kòmsi la m pral tann sezon an demare pou l rive lwen pou m konn Bernardo Silva pa p itil Real Madrid anyen? M ben tann sezon an rive lan mwad janvye? Bernardo Silva pa gen anyen l ap itil Real Madrid non. Paske Bernardo s on moun fini. E ou wè jodi a ou wè l. Jodi a ou wè l la, l pa lòt bagay non. Kòm lòt ekip yo t ap jwe a pa gen dimansyon. Men ou wè l soufri. Non, kote.
Paske jwè a fizik li pa bon. Sa nèg. Gen de moun konsa, gen de moun 34 35 an wap mande si son jèn gason li ye pase li tou gen menm kò li Modric men gen de moun tou lan nèg janbe 30 an kòl pa bon ankò Bernado m panse se yon moun konsa nèg yo al chache Bernado nan Rodri e pa menm moun e pa menm moun vle di kle jwèt kle jwèt City. Sou 5 dènyè ane yo, Enas sou 2 moun wi l te repoze. Sou Rodri nan pati bas la, sou Kevin De Bruyne nan pati wot la. E pa t sou Bernardo kle jwè City an te ye. Bernardo se yon jwè teknik, se youn nan jwè teknik ekip la, men m ap pale de kle jwèt, sa vle di balon an nan sikilasyon an, nan pas kle yo, nan pas liminez yo, nan pas vètikal yo k ap dikte règ jwèt la. Se De Bruyne pi wo, Rodri pi ba. Donk Bernardo ap jwe kont Arsenal nan Real Madrid sa, lap jwe kont Paris nan Real Madrid sa, lap gen anpil, men vrèman lap gen anpil difikilte, tandon lòt ekip, lap jwe kont Barcelone lap gen anpil difikilte, paske lè w pral jwe kont Barcelone kiyès ou pral jwe? A di w pral jwe kont Pedri, Rodri, Olmo, Fermin. Pase kounyela, se vre nap demen nap tann Barça pou nou Pou nou wè premye match pal la. Men konn a ou menm si w vle fè tèt ou on ide de sa k pral pase ane sa, ou pa wè Real Madrid sa pral soufri devan Barcelone? Paske Espanyòl de Barcelone pa gen nivo Barcelone. Men chak match yo pa gen Real ki prepare yo tou?
Non konn a m ap pale w de Real Madrid konn ki sa l bezwen. Konn a la ant sa Real Madrid konnen l bezwen Pase tout bagay kap fèt la se pou Barcelone li pa fèt pou okenn e pa pou Atletico li pa pou Bilbao li pa pou se pou Barcelone kon la si map fon bagay pou Barcelone fòk efektivman m pare men Real Madrid sa ou wè klè yo pral woule l wi li klè wi yo pral woule l men ekip mwen Jose Mourinho pa gen pwoblèm pou woule yo non a wi ou wèl klè paske lè wap gade jodi a Espanyòl de Barcelone se pa se nèg yo pa konn jwe se de jwè limite Men, ki fè lè anchenman yo fèt yo pa ka bon? Pye goch la pa janm ka double.
A, l'ale tout tan men l' pran bri l' yo tounen avè yo ni bagay. Li tonbe atè. A, kounye a, mwen menm, èske, se sa m' te di w' la, ki Mourinho k' pral antrene Real? Èske Mourinho ka siprann nou? Pou l' fon bagay lan jwèt, bon, konnen w' pral di m' wi l' mete nèg la jodi a ki fè gòl la, ki fè Mbappé jwe

la ou bezwen ou bezwen jwè de sifas ki pou ki pou e e Mourinho se yon modèl antrenè ki toujou gen modèl jwè sa yo donk misye fè yon bon chanjman men epa bagay je. Kounye la a m pral pi lwen avè w ou wè atakan ki fè gòl jodi a m wè ladan l yon bon jwè Nèg ki fè gòl pou Real Madrid la. M wi misye son bon jwè.
Mwen wè ladann.
Sak fè wè l son bon jwè?
Paskel son jwè de surface. Mwen wè la mwen wè ladann. Li gen plasman. Mwen wè ladann on nèg ki pral itil Espay. Wi.
Ah enben e premye fwa m wè l wi. Non sa e dema. Non pa fè non pa fè non. Sa e dema gajo ap fè. No. Map mal bout sak fè dema. No m wè m wè misye

M pa konnen l tou. Espia se yon pwent li ye. Li se yon jwè de sifas. Depi yon jwè ap atake sifas la, li pran pozisyon l nan sifas la, li reyini kritè pou l yon bitè. Pou l yon bon avansant. Li reyini sa. Sa k fè Ferran Torres lan yo goumen avè l, yo goumen avè l, yo goumen avè l jiskaske l pa ka fè anyen. Se paske Li reyini kritè pou l yon jwè de sifas, men li pa reyini kritè pou l fè pou l yon bitè. Paske bitè lan tou fòk ou gen sans gòl lan, ou konn kòman pou frape balon an. Ou gen sa yo rele mekanik de tir, ou gen mekanism k ap pèmèt ke ou fè sa k pi enpòtan an lè w jwenn balon an pandan w byen pozisyone w la. Kounyela a, ou menm, ou nan zafè touche de bal lajan ki tou metwonolojik ke bay 140 milyon ewo pou yon jwè foutbòl, ki son verite sa w di a, bay 140 milyon ewo pou yon jwè foutbòl, 140 milyon pou yon jwè son jwè konfime. Wi, ki son jwè konfime, ki son krèk. Gen de moun y ap bay kòb sa pou li, w ap fè, ou ka nan piyay. Se nan lojik sa w ye.
Men kounye la mwen menm, jodi an la, nou pa bay tèt nou manti, nou gen yon mache k kraze. Nou gen yon mache k kraze. Benfica bay 120 milyon ewo, Chelsea bay 120 milyon ewo pou Enzo, Enzo Fernandez. Mache an kraze, Chelsea bay 135 milyon euro pou Caicedo. Sa di, se prèske menm bagay lan pou pou Diomande, byenke Caicedo te gentan gen plis tan nan wo nivo a, men 135 milyon euro pou Caicedo, 120 milyon euro pou Enzo Fernandez. Sa vle di, jodi an la, plis lajan ap rantre nan mache a, se plis ke klèb yo yo menm yo yo yo yo yo ap yo ap depanse pa egzanp mwen menm si w ap pran sou sak fèt sou sou 2 dènye sezon yo la pi vye depans ki fèt nan istwa an fonksyon de sa jwè lan fè sou 2 dènyè sezon yo e lajan m depanse pou li pi vye transfè k janm fèt nan istwa e Tottenham wi k fè l Savigno
Tottenham ou di wi. Tottenham ki fèl? Non bon Savinho a genlè vin nan menl li bon. Tande! Savinho genlè se nan ti ekip li ka Atansyon jwe. wi, mwen di w, au regard de sa k fèt sou 2 dènye ane yo, sa jwè lan li menm li itil ak ekip li. Paske pou yo achte w 100 milyon euro, 75 a 100 milyon euro, fòk jwè sa li. gen yon bagay nan vant li, nou wè Savinho fè 2 zan ant blesi ou pa janm bon, ou pa janm ka rantre nan ekip lan, teknikman mwayen, bidon, ou pa regle anyen, ebyen Savinho son pwog se kòman yo di sa, se yon pwomosyon ekonomik wi k fèt, se paske valè machand li tèlman elve wi ki fè ke City ka fè tout kòb sa, ka vann misye pou tout lajan sa. Anben pi gwo gaf nan istwa jwèt lan k fèt wi, lè w pran transfè a 100 milyon ewo. Kisa misye fè sou 2 dènye sezon yo? Men kounye a se mache an k konsa. Non, mache a pa bay sa, yon ekip dwa pa bay 100 milyon pou sa. Anben e mache an k konsa wi. Non.
Ou pa wè jan klèb anglè yo di l? Klèb anglè a klèb anglè ou di wè jan yo di l? Men se pa mache a. Anben mache an wi, tèlman klèb anglè jenere dè milyon, se 10 milyon ewo k ap brase nan premyè lig lan. Ki pwoblèm ke klèb lan genyen ou di pou l met 100 milyon ewo nan yon jwè foutbòl? Klèb yo pa gen pwoblèm sa non papa. Non, m pa di yo.
Elliot Anderson e 130 milyon ewo wi. Men nan entènasyonal la omwen ou wè l. Ou wè l! Ou wè l gen kalite. Ou wè l nan Nottingham epi ou wè l nan Mondyal la. Men pa gen jwè la pou 130 milyon yo tou. E sa m vle fè w konprann nan, se reyalite mache a. Se reyalite mache a e nou dwe aksepte l. E sa k fè si yon moun pral jije yon jwè sou baz lajan ke m depanse e ou pral chache jeni nan jwè sa, ee chache lòt bagay. Jwè a pa oblije yon jeni.
E menm bagay la nan Semedo. Achat semen blan nan city pa bon. An pale de semen yo.
Semen yo wi, achat sa pa bon. Pase si map pran ou pou tout kob sa, moun wap vin anba sa a fow pi bon ke li. Bon konnya la, si pase konnya se elye lap jwe. Misye pa yon elye. Gon zanmi ki di, e paske misye pa konprann li, misye di achat ede Nazer lan pi mal la. Tande byen sa m di a. Aza se yon jwè de klas mondyal sou tè konfime.
Aza se yon gwo jwè li ye.
Kounye a menm m ap pale de Savinho ki fè 2 sezon pa regle anyen.